Bonjou e bonswa zanmi mwen yo, kòman nou ye? Mwen espere ke nou trè byen avèk Jezi ki gen tout pouvwa. Non lè sa depi m tande vwa sa se se Jean Élie Elisca ki parèt la ki pote ti video sa pou nou jodi a. Se kisa m pral di nou se an palan de youtube Ti medam mesye yo nou menm kap tandem la sa depan ki ale ou bal tandem nan ki sa m pote pou nou jodi a mwen pote yon yon bout ti enfòmasyon pou nou Ki pale nou de youtube. Tout youtube ki fèt ap grandi, ki fèt ap fòme, ki fèt ap fè abòne ki bal gran zi pou yo kapab rive yon gwo youtube demen. Sa ke m pral di nou, nou menm k ap travay avèk chanèl YouTube nou, travay avèk chanèl la trè byen. Travay avèk chanèl nou an pou nou kapab rive 1000 abòne, pou nou kapab fè 4000 è. Lè ou fin fè 4 mil èr avèk mil abòne pa panse konnen ke se rive ou rive ou bal chita ou pap travay avèk chanèl la non sa vle di ke ou fèk kòmanse travay pandan setan ke ou rive mil abòne ou fè 4 mil èr Epi, kisa ou pral bezwen pou fè lè ou fin fè 1000 abonnés ak 4000 heures a? Ok, pandan ke ou pral monitize channel YouTube ou an, avan ke ou al monitize channel YouTube ou an, kisa wap fè? Ou pral verifye channel ou an, tout video ou genyen yo, Si yo pa gen dwa dotè, si yo pa gen enskripsyon sou yo, si yo pa gen mesay an kou an egzamen, tout sa yo tout se pwoblèm, difikilte. Avan ke ou al fè monitizasyon pou al fè demand Chanel YouTube ou a zanmim. Verifye chanel ou a trè byen sil pa gen okenn pwoblèm difikilte. Sitou, gen de videyo ou kapab gen sou chanel ou an ki pa videyo pa ou. Yon videyo kap sikile. ki pase sou konbyen chanèl yon moun. Konsèy m ba ou zanmi m, yon videyo ki branche sou yon chanèl youtube, mèt videyo a gendwa pa mete dwa dotè sou li, men youtube vin entèdi videyo a. Pandan ke videyo sa ou pran ou vin mete sou chanèl ou a, ou kapab vin gen pwoblèm. Lè ke ou pral monetize, li ba ou yon pwoblèm. Ok. Zanmi m, ou wè travay YouTube, se pa yon travay ki piti non, ki fasil non. Lè ke ou fin fè 4000 è sa, se lè sa pou ou travay, pou ou travay pi di. Kile wap rive pou ta fè 100 grenn dola sou youtube? Egzamine byen, si ou gen yon video, video a pa gen view sou li, video a pa gen okenn moun ki ap swiv video a ki ap gade video sa, ou chire. Lè ke ou fin rive 4 mil è sa, mil abòne sa, se lè ya pou travay zanmim, fokis sou sa wap fè a. Kenbe dyanm, pa lage. Pandan ke ou fin fè demand YouTube la zanmim, pa panse konnen ke ou fini non. Lè ou fin fè demand la gen yon pakèt bagay ou bal fè. Nou menm youtubè kap vini ki ap grandi mande lòt moun ki gentan pase enfòmasyon kòman yo kòmanse wè travay la. Eske lè ou fin fè demand lan ou fini? Egzanp, jodi an Pandan ke m monte sou chanèl mwen an, m pral fè yon travay. Men travay m pral fè sou chanèl mwen an, m te fèt ap rantre ladan, m mande. Pandan ke m monte m pral fè yon live, gen yon moun ki di, Jean Élie ou bay piyay, poukisa i gen de enfòmasyon fòk ou antre yo, fòk ou ba yo ok? Se yon yon dam mwen gen ki vrèman alèz ansanm avèk mwen. Li di, ban m ba w yon apèl videyo pou m kapab endike w kòman pou w fè travay la. Li ban mwen yon apèl epi li voye yon videyo pou mwen pou m kapab wè kòman pou m fè sa. Si m pa t fè sa, se tankou ke m te lave men m siye atè. Lè ke wap fè yon live, yon moun bal moute, moun nan bal voye yon ti, moun nan bal voye yon ti emojik pou ou. Ti sin do like yon ti sin fòk ou aktive yo. Fòk ou aktive, li gen yon opsyon, premye opsyon, dezyèm opsyon, twazyèm opsyon, katryèm opsyon, fòk ou aktivel. Al swiv video sa. pou nou tande sam di yo aprè sanw pa konprann pandan ke ou menm ou bal monetize ou kapab tcheke Jean Elie Eluscar paske travay la se youn e de lòt nan fason sa map kapab ba nou sam konnen an paske bagay la pa piti heyy bagay la pa piti non. Pou anvwaye Soupè a. Gen 3 opsyon ou bral fè. 3 opsyon sa ou bral fè a. Pou resevwa ti sinistre a chak fwa ke lè yon moun monte. Anba live ou, ou lage yon video oubyen anba live ou, moun nan pral wè ki, moun nan ap tou wè kisa ou ta fè a. Se pou rezon sa a ke m fè video a, pou nou kapab tande. Zanmi mwen yo silvouplè, ede m avèk travay la m ap fè a.

Si w fè sa, l ap bon. Pandan ke ou bal abone avèk chanè Eliska Jean Euly a, ou fin like. Abone sa grenn abone sa ou bal fè yon kado a zanmi m. Si m pa ka peye ou, Bondye ap peye ou plis. E ou bay yon plis enfòmasyon de chanèl la. Kote ke ou bay jwenn ti klòch la ki sou pèsonalize Inikman retirel sou pèsonalize ou metel sou tout. Deske ou metel sou tout, a chak fwa ke lèm lage yon video, wap jwenn notifikasyon an. Tout sa ke ou bezwen ou kapab endike. Ou kapab voye nimewo telefòn ou anba yon video yon komantè. pou m kapab ba ou enfòmasyon. Ou menm ki fèt ap moute pou w kreye yon chanèl YouTube ki ap grandi. Zanmi mwen yo, an nou travay pou n fè siksè a. You chanèl YouTube ou, lè w gen chanèl YouTube la, se pa sèlman w gen chanèl la ou kanpe sou li, fòk ou travay ou fokis sou li. Pa gen yon moun ki bral di ah misye gen chanèl ou. E pa sa senpleman non. Ou gen chanèl la fòk ou travay sou li. Se tankou ki se yon komès ou genyen. Travay pou fè siksè. Lè nou tande ke YouTube ap peye moun nan. Se pa inikman ou fè chanèl la epi YouTube ap peye non. Se travay, fè videyo. Lage sou chanèl la, lè ke ou fin monetize se lè sa pou fè yon, pou fè video pou moun kapab swiv video sa, pou ap moute avèk travay sa wap fè a zanmi mwen yo. Si w renmen sa map fè a, pataje video a pou mwen zanmi m. Abòne avèk chanèl Elisra Jean Élie a pou l kapab toujou gen fòs kouray pou l toujou fè sa lap fè a. Mwen gen yon video pou m fè pou m pote pou nou kòman ou kapab fè tout sa yo bagay sa yo lè ke ou fin monitize chanèl ou li gen li gen li gen lòt demand pou kapab fè toujou pou kapab mete chanèl la ok sa ou pral fè yo lè ou pral aktive ok ki nivo ou pral bezwen pou pran. Ki kantite nivo beze pran, si se premye, dezyèm, twazyèm, oubyen si se 3 dola, si se 4 dola ou beze aktive lè yon moun ap voye yon emojik pou ou. Lè moun nan ap voye ti emojik lajan pou ou pou kapab resevwa. Se sa yo t pou ou. Se la pou kapab fè kòb. Zanmim yo, gade video a jiska la fen, an kòmansman jiska la fen. Pou nou kapab edem grandi avèk sa map fè a. Ok tchaw tchaw m espere ke nap edem avanse avèk travay la an nou fèl djanm djanm ak de men nou pou nou kapab fè siksè siksè sou siksè ok tchaw tchaw epi se baw.